Ou nan lè bilten enfòmasyon pa Klas sou Monliz TV. Mesye dam, bonswa! Men enfòmasyon k ap domine aktyalite a pou jedi 9 avril 2026 la. Inite lit kont koripsyon anonse katriyèm edisyon jounen deklarasyon patrimwàn yo pou vandredi 10 avril 2026 lan. Aktivite a ap fèt nan biwo santral la nan Dèlma 83 ak nan plizyè biwo depatemantal. Tout responsab ki gen obligasyon legal envite pou fè deklarasyon yo lè yo antre oswa kite fonksyon yo. Demach sa a antre nan efò pou konbat koripsyon ak ankouraje bon gouvènans, ak sipò patnè tankou Nasyonzini ak gouvènman Kanada. N ap pouswiv, Ministè Agrikilti, atravè pwogram PAPER, lanse yon fwa agwoforestyè nan Lenbe, Kankòk, soti 7 pou rive 10 avril 2026. Aktivite sa a rasanble plizyè aktè nan sektè agrikòl la pou ranfòse pwodiksyon pandan sezon prentan. Nan premye jounen an, anviwon 250 benefisyè resevwa entran agrikòl tankou plan yanm, rejè bannann ak kann. Pwogram nan gen sipò BID ak GAFSP pou ede diminye povrete epi amelyore lavi nan zòn riral yo. Lòt enfòmasyon k ap domine aktyalite a, le 8 avril 2026, Konsèy Nasyonal Telekominikasyon, Konatel, ofisyèlman lanse tranzisyon pwogresif televizyon analojik pou rive nan televizyon dijital tè. Pwojè sa a ki te lanse an 2012 vize modènize enfrastrikti yo, amelyore kalite sèvis yo epi divèsifye òf odyovizyèl la nan peyi a. Conatel prevwa tou mezi sipò pou ede operatè yo ak fanmi yo nan adaptasyon ak nouvo teknoloji sa. Lòt dosye, Anbasadè Ayiti nan Kanada, Anthony Dessources, resevwa lèt rapèl li, epi li deja di orevwa ak anplwaye misyon diplomatik la. Desizyon sa se yon sipriz nan anbasad Ayiti nan Ottawa, sitou paske 2 minis konseye ki rele pou asire enterim nan pa gen konpetans nesesè pou dirije misyon an. Rapèl la fèt moman ministè afè etranjè ap prepare pou refòm nan diplomasi ayisyèn. N ap pouswiv, Minis defans Mario Andresol deklare ke blokaj wout nasyonal nan nivo Gresye se yon aksyon politik. Pandan li t ap pale nan Leogane 5 avril la, li fè konnen gen gwo enterè politik dèyè blokaj la. Deklarasyon sa a soulve kesyon sou kapasite gouvènman Alix Didier Fils-Aimé a pou ranplase katèl majistra yo ki te enstale pa minis Enteryè a epi pou l retire bandi ki bloke wout la. Mesye dam, rete branche, n ap pote pou ou enfòmasyon entènasyonal yo nan kèk segond ankò.

Nan entènasyonal, lagè nan Mwayen Oryan, apre bonbademan yo, kapital Beyrouth anba chòk, trèv frajil la ant Iran ak Etazini antre nan dezyèm jou li jedi sa a, pandan kominote entènasyonal la ap eksprime gwo enkyetid pou frap mòtèl Izrayèl fè sou Liban pa kraze tout pwosesis la. Vis Prezidan ameriken an, Mesye Vance, ki gen pou dirije delegasyon ameriken an samdi nan diskisyon ak Iran nan Pakistan, fè konnen se lidè iranyen yo ki pou deside si trèv la ap echwe akoz sitiyasyon an nan Liban. E pou fini, Mwayen Oryan, Iran vle mete yon sistèm peyaj an kriptomonè pou bato ki pase nan Detwa Òmuz la. Malgre anons trèv la, Detwa Òmuz la prèske fèmen nèt. Mèkredi pase a, se sèlman 4 bato ki te rive travèse. Iran ta egzije tankè petwòl yo peye yon frè pou pase, Men pa an dola oswa an ewo, yo ta dwe peye li an kriptomonè. Mesyedam, se la nou mete yon bout ak bilten sila a. Nou di w mèsi pou atansyon w e nou kase randevou demen pou yon lòt bilten. Orevwa tout moun.